Nou salye tout zanmi nou yo kap sou Instagram, Twitter, ebyen Facebook, YouTube, ebyen nou salye nou trè fò e nou salye tout moun ki deja abòne avèk chanèl nou an e tout moun ki pral abòne avèk chanèl la. Alò, nou pa fòse pèsòn abòne, men pandan wap swiv nou prete atansyon, Ebyen si w jije l bon enfòmasyon yo bon ebyen wa va abòne nou. Ebyen brèf ebyen men sa nap prezante ou nan moman nap prezante ou yon klasman k te fèt an 2018 ebyen lè peyi lè lè peyi lè pli rich an Ewòp ebyen peyi sa yo nap genyen pou nou kapap prezante w yo avèk sipèfisi yo e answit e tèritwa ke yo genyen. Alò, se nan objektif sa nou retounen pou nou vin pale w e 10 peyi sa yo ki pi rich an Ewòp. Ou menm kap panse gen yon paspò brezilyen, ou menm kap panse ale an Ewòp, ebyen klasman sa te fèt an 2018, ebyen kote yo te klase 10 peyi sa yo kòm peyi ki pi rich an Ewòp. Mwen ret kwè enfòmasyon sa ap trè enpòtan pou ou, nan chèche enfòmasyon an pou nou pote l pou ou. Pa dekonekte, rete solidè. Rete, pandansetan, w ap swiv jounal la, bay, bay, bay pous ble a, epi n ap vin devlope, oubyen prezante w les 10 pays les plus riches, ebyen, an Ewòp. Medam mesye nou retounen ankò lakay ou, nou retounen ankò sou ekran telefòn ou an, nou retounen ankò sou ekran òdinatè w la. Mèsi dèske ou fè chwa pou kite nou, pou prete nou zòrèy ou, pou prete nou atansyon w jisteman avèk tout sa n ap prezante. Ebyen an 2018, te genyen yon klasman ki fèt sou peyi ki pi rich yo e an Ewòp. Avan nou kapab prezante w peyi ki pi rich yo, gen yon yon sig ke nou toujou wè, ebyen mwen vle defini ni. Y ap pale de Peyi sa yo, yo se peyi ki pi rich, se pa rapò avèk PIB yo. Ki sa PIB a ye? Gen moun ki pral poze kesyon sa a. Anvan yo poze kesyon sa a, nou tou reponn li. Ebyen, PIB defini, ebyen, pwodui enteryè bri. Ok? P ki se pwodui, I ki se enteryè. B ki se 8 nan. E C. PIB se yon endikatè ki ki pèmèt yo mezire e byen pwodiksyon epi richès yon peyi. Se yon ansanb ki pwodui pa 1 peyi nan yon peryòd de yon ane, nan yon peryòd yon ane oubyen 1 an. Nou repran pou ou, nou di PIB se yon endikatè ki pèmèt yo mezire ebyen pwodiksyon e richès yon peyi, ebyen se yon ankò, se yon ansanb ki pwodui pa 1 peyi nan yon peryòd de yon ane. An efè, peyi sa yo nou pral pa yo palo ki pi rich an Ewòp la, les pays européens les plus riches, ebyen peyi sa yo, yo pral kapab konnen kiyès ki premye ki parapò avèk PIB yo. Nou di PIB yo, ebyen se pwodui ke yo vann a leksteryè ebyen pandan yon peryòd de 1 an. Pami lèkèl n ap site yo konsa, nou gen Almay,

E Almay li menm, li gen yon sipèfisi de 357 mil 386 kilomèt kare, ebyen e Almay se yon gran gran peyi e answit Li genyen yon kesyon de 82,79 milyon abitan. Alò, li se premye peyi an 2018 ki yo te prezante kòm peyi ki pi rich, ki pi pwodui, ki pi pwospè. Dezyèm peyi ki te vin apre an 2018 se te Lafrans. Lafrans ki te vini an dezyèm. Lafrans gen yon PIB ki se. e 2574,81 milya de dola li te vann, ebyen Lafrans plase an dezyèm. Sipèfisi Lafrans la, se yon kesyon de 551,600 95 kilomèt kare. Popilasyon Lafrans la an 2018 se te 66,89 milyon abitan. Ebyen, nan klasman sa ki te fèt 2018 la, Lafrans se youn nan peyi ki te an dezyèm pozisyon peyi ki pi rich an Ewòp. Twazyèm peyi ki te vini nan klasman an, nou te jwenn Wayòm Ini. Wayòm Ini te gen yon PIB, ebyen, ki. egal avèk 202,565 pwen 5 milya de dola li te vann nan 2018, ebyen li rete youn nan twazyèm peyi ki pi rich an Ewòp. Ebyen, sipèfisi Wayòm Ini se yon kesyon de sipèfisi Wayòm Ini se yon kesyon de 400. 442547 kilomèt kare. Ebyen, li genyen yon popilasyon ki se 66465641 abitan. Alò, nou di Wayomini plase an twazyèm pozisyon, ebyen, nan peyi ki pi rich an Ewòp, kote lè yo te fè klasman lan an 2018. Ebyen, katriyèm peyi ki te vini pami peyi ki pi rich an Ewòp an 2018, se te Itali. Itali, li menm, li gen yon PIB de 1,921,14 milya de dola, yo te vann nan peryòd yo a. Ebyen, sipèfisi Itali, se yon kesyon de 300. 302,072 kilomèt kare. Popilasyon n nan se yon kesyon de de 60,494,785 abitan. Ebyen nou di Itali se youn nan peyi ki klase, ki te klase an katriyèm pozisyon pami lè di peyi lè pli rich ewopeyen. Answit, an senkyèm pozisyon, nou te vin pran La Risi ki gen yon PIB ki se 1,469,34 milya de dola. Ebyen, La Risi li menm, li se senkyèm peyi ki pi rich nan peyi ewopeyen yo. Ebyen, an efè, nou di La Risi li menm li gen yon sipèfisi de 17. 17 milyon 98 mil 242 kilomèt kare. Popilasyon n nan se yon kesyon de 144 pwen 5 milyon abitan. Peyi ki vini an sizyèm pozisyon se Espay. Espay gen yon PIB ki se yon yon mil. 307 pwen 17 milya de dola kote yo te stoke nan lane 2018, ebyen Espay se youn nan sizyèm, plase an sizyèm peyi pi rich nan peyi ewopeyen yo. Ebyen nou di Espay genyen yon sipèfisi de 505 1.992 kilomèt kare, ebyen, popilasyon n nan se 46.698.569 abitan. Ebyen, nou di, li se youn nan peyi ki plase an sizyèm pozisyon peyi ki pi rich ann Ewòp, oubyen peyi rich, le pli rich ewopeyen. An efè, Nap vanse nou pran Peyiba, Peyiba gen yon PIB ebyen ki se 824.48 milya de dola li te stoke nan lane 2018, ebyen nou di Peyiba li menm li plase an septyèm pozisyon peyi ki pi rich an Ewop oubyen peyi ki pi rich Ewopeyen. Nou di Peyi Ba gen yon sipèfisi de 488 kilomèt kare, ebyen popilasyon n nan se 17 milyon abitan. E uityèm peyi, ebyen uityèm peyi se Laswis Laswis plase an uityèm peyi ki pi rich an Ewòp. Ebyen, Laswis li menm li gen yon PIB ki se 680 pwen 65 milya de dola li te stoke nan peryòd nan ane 2018. Ebyen. Nou di Laswis li menm li genyen yon sipèfisi de 41,285 kilomèt kare. Popilasyon Laswis la se yon kesyon de 8,5 milyon dabitan. Nevyèm pozisyon se Lasyèd. Lasyèd gen yon PIB de 544,89 milyon de dola li te stoke an 2018, ebyen, Li se nevyèm peyi ki pi rich an Ewòp, yo te prezante l konsa an 2018. Ebyen Lasuèd li menm li gen yon popi, li te gen yon popilasyon ki se 10.12 milyon dabitan e sipèfisi Lasuèd te yon kesyon de 449.964 kilomèt Dènye peyi ki plase an dizyèm pozisyon se La Polòy. La Polòy an dizyèm pozisyon peyi pi rich an Ewòp. Li an 2018 PIB li se te 509,96 milya de dola kote ki te soti pa bò kote l. Ebyen yo li menm li se dizyèm peyi an Rop ki pi rich. Ebyen sipèfisi la Lasyèd, eskize mwa la Polòy ki se yon kesyon de 312679 kilomèt kare, ebyen li gon popilasyon de 37 37.98 milyon dabitan. Medam mesye se sa nou te gen pou nou prezante w lè di peyi lè pli rich an Ewòp. An 2018, yo te fè klasman sa. Pou kounye a, de 2018 a 2019, poko gen kras klasman ki fèt. Ou menm k ap panse pou vizite, m pa konnen, n ap gentan pote lòt klasman yo pou ou si tout fwa yo la e manyèlman gen peyi yo, yo fè klasman yo.